Bonjou, bonswa. Swivan lè ke ou pral tande videyo a, e swivan lè tou videyo a ap rantre lakay ou a. Jodi a, e nou fè videyo sa a, an fason pou ou menm ayisyen, ayisyèn, spesyalman kap evolye nan peyi chili, ki ta renmen gen posiblite, pou e jwenn pèmi pandan ke ou an karantèn. Ebyen, objektif video a, se pou kapap fè tramite a an ling. Jan ke tout lòt nasyon gen priyorite pou yo mande pèmi pou yo sòti pou yal achte sa ke yo gen bezwen nan Super Mercado. Felia. Konsa tou, nou konnen gen anpil ayisyen ki pa gen posibilite sa a e ki pa twò gen twòp konesans e o nivo mwayen entènèt. Rezon sa a, li pouse nou, nou menm a Manini de Chile, pou nou e fè w pa de videyo a, malgre ke nou pibliye tèks la, ak tout link e pou lòt moun ki gen yon nivo pi avanse kapab fè tramite a. Men sa pa enpeche nou tou nou fè yon ti video yon fason pou kapab gen yon ide ki jan pou fè tramite a pou kapab mande pèmi pou al regle aktivite ou. pou yon peryòd e k ap dire 4 è de tan pandan ke ou an karantèn. Men, spesyalman, videyo a, l ap reyalize, li konsène 7 komin ke leta peyi Chili pran dispozisyon pou yo mete an karantèn. Pa egzanp,

e trè koni su le non Iberson e ki ap reyalize video sa a pou ou on fason pou kapab gen konesans an plis kijan pou fè tramite a pou kapab fasilite tèt ou al chèche lamanjay pandan ou nan peryòd karantèn ke gouvènman peyi Chili a mete sou pye pou kapab evite twòp moun kontamine avèk kowona viris la, ou di mwens si n ka di l konsa covid 19. Ebyen, n ap kòmanse, li pa twò konplike. Jan w ap gade l la la, se yon gwoup WhatsApp ke nou gen, nou te gentan pataje l sou gwoup WhatsApp la, pou fè l rive jwenn lòt moun ki. pa gen konesans avèk e link ke yo mete pou kapap rantre pou fè demand pèmi pou kapap evakye al regle aktivite pèsonèl ou. Ebyen, nap klike sou link ble sa ke wap gade la. Nou klike sou li e li ba ou Chrome, wap klike.

Prensipalman, nou pap gen tan bo tout detay yo paske n konnen Ayisyen, pi presizeman yo gen dwa gen pwoblèm manje. Lakay yo, yo anvi soti al achte yon ti vyann, kelke swa yon bebida. Nou prale direkteman, tout sa yo se ansanm de tramite ke wap gen pou reyalize si tout fwa ta bezwen fè nan yon lot domèn. Pa egzanp,

Tout sa ke w konnen ke w ap kapab gen bezwen pou bwè, pou fè manje, yon ansanb de aktivite, ebyen se nan pati sa a ke w ap vini. Otomatikman lè w rive nan pati sa a, w ap klike kote ki di Initial Tramite. M klike, ki trè senp, ki pa konplike. La a li ouvri li banm

nan la a, kote ke yo di nimewo sedula. Epi yo di seleksyone la komuna donde reside. Komin kote w ap viv la, la a w ap klike. Si se nan rejyon metropolitèn nan w ap viv, w ap klike sou Santiago. La a Santiago monte. Pi ba, epi w ap bay non komin nan. W ap ekri komin nan, sa e di rejyon metropolitèn de Santiago, w ap bay.

metel sou preparasyon make sure lè w soti w pran lari a si otorite ki konsène yo kap sipèvize komin nan ta gen chans kwaze avèk ou yo mande kot pèmi w wap montre ke repons lè yo fin fè tramite sa m sot montre w la la yon fason pou kapab gen lese pase pou al achte sa ke ou gen bezwen. Antouka an gwo se te sa ke m te vle fè nou wè. Fè nou gen yon ide ki jan pou nou sòti pou n al achte sa ke nou gen bezwen. Pase si gen plis detay ou ta renmen konnen w ap tèks mwen anba videyo a. nan yon kòmantè epi map pote plis presizyon pou ou. Se te zanmi pa w la Malaba, trè koni sou le non Iberson. Pa bliye se te Amani de Chile ki te pote videyo sa pou ou, yon fason pou kapap genyen yon ide kòman pou soti pandan ou an kwarentena pou kapap al regle aktivite pèsonèl ou. Pa bliye sipòte nou, ou sipòte tèt ou paske nou sou tout rezo sosyal yo, Facebook, Instagram.